Operasyon pou libere Kenskòf, plizyè inite espesyalize nan lapolis la anlè a. Deja gen anpil bandi lapolis blayi atè nan zòn Kenskòf e bandi Kenskòf yo tou boule anpil kay, anpil viktim nan zòn Kenskòf. Nou prale pataje dènye detay yo avèk ou. Lòt enfòmasyon nou prale pataje avèk ou genyen Edo Zenny

Men yè swa se to ata ki te plis ou mwens gen nen nan figi li. 1 2 3 Kòman sa ye? Kisa Kòman sa te ye? E prezantman kòman sa ye nan Kenskòf? Byen rapid Galèt Kenskòf sibi aso 2 nèg ame e 27 janvye sot pase la fè 1 an.
A dat, Kenskòf pa chanje an tèm de imaj sekiritè. Sinon, jan m konn toujou di l sou antèn radyo sa a, se son lè vil ki twouve oubyen ki konsantre yo nan sant vil Kenskòf la. Apa sa, majorite lòt espas yo, ou pran Sousay, ou pran Fyosi, ou pran Gode, ou pran Belo, ou pran Klèmanso, ou pran Mason, ou pran yon seri de lòt espas, tout zòn sa yo oubyen tout rès seksyon kominal Kenskòf yo gen prezans gang ak grèg zam ladan yo. Donk se yon sitiyasyon ki fè ke gang yo pa janm absan oubyen menm sou an tèm de an tèm de frap, an tèm de pwisans de frap yo diminye. men sa pa ekate posibilite pou yo toujou rete pwisan e gen kapasite tou a nenpòt moman done de la dire pou yo fè pote bouyo sou lapolis. Anben, se sa ki rive yè swa. Yè swa, sa rive an depi di fèt ke Kenskòf vin rete grenn repè dè gang zame. An sòte ke, an sòte ke, lè gen operasyon lapolis nan espas ki genyen. Lè gen operasyon lapolis nan espas de gè yo, pa egzanp nan Belè, pa egzanp nan Ba Lavil la eksetera, grenn kote ke nèg yo refijye yo se notamman nan zòn Kenskòf. E sa k fè Kenskòf gen anpil nèg ki vini refijye anlè a avèk zam nan men, avèk minisyon. Enben se nèg sa yo yè anpil nan yo ki atake lapolis nan anviwon de a twa pwent e ki fon pote boure. Eklè, eklè paske baz ki nan zòn Teleco a ke yo te vize. Wi, ou tap di, ou tap di nan baz Teleco nèg yo atake etc. E e malerezman sinyal la tap e pat twò kòrèk, apèl la tap plede, kominikasyon tap plede koupe. Alò mwen, mwen, mwen espere ke m bon kounya. Mwen vle di ke sib nèg yo, sib. ke yo te swete atake a se te Teleco, se te sib la. E m pa konn pou ki rezon, m pa konnen ki sa ki kache dèyè motif sa, mwen dèyè motivasyon sa, men sib ke nèg yo te vize a se Teleco, yo atake li nan plizyè pwen e gen anpil eleman de enfòmasyon ki te deja disponib sou pozisyon ke nèg yo te vle rive sou lapolis. M ap raple pou ou ke si Teleco a se ajan swat e avèk de nèg ki nan Fòzame Dayiti. ki jere li. Nèg yo atake Kenskòf nan yon zòn yè swa ki rele Bazar, non ki pa twò lwen yon lòt mòn ki rele Mòn Prezidan. Yo te eseye ansèkle Teleko. Te gen yon blende ki te pral pote ranfò, nèg yo atake avèk koktèl molotòv. Nan yon ti espas presizeman ki rele bò kay kas, bò kay kas la se yon kay ou sonje a yon sèten moman m te di sa sou radyo a ke. kay kas lan e nèg yo te itilize l e selon enfòmasyon yo di li te anfèmen andan pandan plizyè jou se te negosyasyon pou te mete l deyò donk se nan tou pre sa la etan done ke wout yo yon ti kras piti e yo pa fèt oubyen wout yo se pa de wout ki bay aksè fasil avèk anlè a sitou lè gen gè anplis nou nan yon epòk kote gen gouyad sou tout komin lan. epi nèg yo tante atake blende a avèk koktèl molotov, nan tantativ pou repliye pou ke l pa boule, gon kawotchou blende a ki malerezman al tonbe nan yon kanal, pandan fòs lòd yo ap tire kout bal ansanm avèk mesye bandi yo, pou yo eseye wè nan kèl mezi yo ta pou yo eseye wè nan kèl mezi yo ta retire li, men malerezman blende sa te rive chavire, e gen de videyo ki disponib, ki dispoze la. Petèt ou gen yon memo a dispozisyon ki montre ke lapolis te rive pran posesyon de blende sa a ki te manke boule pa lè bandi zame. Men te m siyale pou ou Galette ke anlè a, franchman, pou mwen menm gen des espaces ki abandonne par la police nationale d'Haïti. Mwen pale avèk des otorite ki nan lapolis lan pou ki rezon prensipal, rezon dirèk ki fè ke poko janm gen yon entèvansyon depi dènye entèvansyon ki te fèt nan. e Teleco pou te repran kontwòl li avèk komisè Gauthier ki te responsab operasyon nan moman sa anlè a, poukisa poko janm gen yon lòt operasyon ki mennen pou deloje mesye yo? 1 an depi kout bal ap tire, 1 an depi lajan ap depanse, 1 an depi pè diyèm ap bay, 1 an depi prim de risk ap bay, 1 an depi pa gen yon inite galèt nan lapolis lan ki pa monte Kenskòf. Pa gen yon inite nan lapolis lan. Kèlkeswa inite l te ye a, m gen enpresyon gen yon inite ki pa tèlman. fonksyone anlè a oubyen moute anlè a, sikile anlè a, se petèt kat sim avèk usb. Apre sa, a yon sèten moman, ou jwenn usgpn, ou jwenn boid, ou jwenn swat, ou jwenn politfront, ou jwenn tout inite nan lapolis lan. Gen de lè m konn ap gade deplwaman fòs lòd yo, m konn bezwen 300 polisye m ap jwenn yo nan espas la. Alòske, nèg k ap bay pwoblèm yo galèt. Se pa se pa nèg kap bay problèm yo mon frère e pa e pa san yo te ye a un certain moment la police tèlman te domine nèg yo ou gen presyon selon Bon dimanche après midi a tous. Mesye map adresem a konsèy dè minis lan. Gen konsèy dè minis kap prezide pa DJ Fizeme. E jan nèg CPT yo fè DJ wa, fòk tout moun aseptel anpe anperè DJ. E. Mesye dam konsèy dè minis, m swete nou chak grenn ki nou chak grenn ministre, m swete nan konsèy dè minis nou vin avèk de bon konsèy pou peyi a nou met sou tab la. Mesye voye on sinyal pou peyi a e fè sa pou peyi. Kesyon separe ministè, ministè ministè sante se pou lavalas, ministè jistis se pou phtk, ministè enteryè se pou vizyon, ministè dlagrikilti se pou pitit desalin, ministè dfinans se pou OPL. Mesye vye bagay sal sal sa yo mesye retire yo nan tèt nou Canada ap dirije la. Gwo channmas yo dim gen blokis donk c'est une très bonne chose pour le pays nou pral antre sou alors fòm fini poum di sou sa sou bagay ki te pase nan chambre de commerce la c'était vraiment une très une très bonne chose pour Haïti et c'est sa nou toujou di si chak kote nou pran fòm kò nou poukont nou, nou pa bezwen kapital la. N ap toujou bezwen kapital la, men si, paske se konsa peyi devlope. Peyi pa devlope nan pale tenten, nan slogan. E sa m toujou di la a, peyi dwe tonbe nan de bagay konkrè. Pa egzanp, lè m te senatè, m mande Mateli la wout de Peredo e Ansapit. E pa pou chèlbè. E pa pou m al nan eleksyon. Dayè. Ou wè sak sot pase ebay la m pral nan eleksyon kounye la sim vle al nan eleksyon nan depatman sidès la bon e pwoblèm map bay sim vle al nan eleksyon la pou nenpòt ki pòs majistra senatè bon depite m pa prale depite son bagay men majistra senatè map bay pwoblèm map bay yon pwoblèm la e m se youn nan senatè yo nan 3 senatè yo sim vle senatè ankò mwen deside m gen dwa di m pap kandida Men si foli a repran m. M sot deyò la gon vye van k frape m epi l di m fon dyab montre an ou konn ayisyen toujou fè vye rèv èske w konprann e pa rèv Teriel yo non e pa vye rèv Teriel yo non se rèv kòmsi l wè w on gangan on moun ki vini tou de blan ki di w ka prezidan ou konprann epi ou te ou pantan epi w di waw gad on rèv epi ou pran rèv la pou on bagay serye. Epi ou kandida ou prezidan san w pa gen pwojè, san w pa gen anyen, san w pa gen moun dèyè w, san w pa gen anyen. Donk, ou gen dwa wè, m fè yon vye rèv aswè a la epi yo di m fò m kandida pou senatè paske se nan mwen peyi a pral devlope. Epi menm kòm moun fou, m leve demen maten epi ou tande m sou tout mi a m wè yon nèg la k ap sal vil la, m bliye non misye wi. Fò n gad moun sa yo wi medam e mesye k ap sal mi vil lan. Kèlkeswa vil lan. Kèlkeswa vil lan. Ou ap sal non vil lan, ou ap di entèl, entèl, entèl met non lan mi. Ou son kochon. Ou son papa kochon. Ou pa ka kandida epi ou pran yon feut ou ap sal kay moun ki fin mete non entèl, entèl, entèl. Ou ap met non sou kay moun yo. Se sa fè men menm m di w si peyi a yo t ap chanje konstitisyon peyi a. E vrèman, men menm m t ap m t ap kandida vre pou gouvènè nan depatman Sidès lan. E e lè w gouvènè a fò w gen otonomi administrativ ou. Fò w gen taks k ap antre lan depatman an. E pa Pòtoprens ki pou ap voye m ap m ap gade yon bagay la FENAM. Bon nèg FENAM lan yon moun fou? Yon majistra. Ou pa ka ap mande pou yo peye w 4 mwa leta pa dwe w non. Amwenske A mwens ke komin Mayis Mewou lan pa otonòm, men menm la Jakmèl la otonòm wi. Yo pa dwe Jakmèl non. Meri an ba w sibvansyon. Ministè de tè ba w sibvansyon. Yo pa ba w sibvansyon pou l peye w non. Mwen wè Ayisyen ap fè yon pakèt erè. Kòmsi yo dwe w. Yo pa dwe w. Se yon sibvansyon yo ba ou.
Ou konprann? Yo ba w sibvansyon. Gen de meri. Klas meri w la rive.
Depi w nan tèl klas meri, nivo 1, nivo 2. Wi, gen de meri yo peye w. ou pa Kazèk lè pou trete yon moun lè wap voye l tounen lakay ou wi menm la ozetazini kap fèt la e dezòd kap fèt wi wap pran moun ou mete l anndan wap voye moun salvadò wap voye moun nikaragwa pa gen ankenn rapò a nikaragwa e bay diktati li se konsa m te di w la wap voye moun nenpòt kote non ou pa gen dwa fè sa m se ayisyen ou pran m ozetazini ilegal wap voye m tounen lakay mwen ou paka di m wap voye m tounen salvadò. Wap voye m tounen kote k gen pri non kap kaka konsa pa ka fèt men kote kote ayisyen kote gouvèneman e la n ye wi nou menm e sa fè m di nou fò n vize wo fò n vize yon lòt bagay se pa vin pale pale non fò n vize yon lòt bagay fò n bay moun chans yo anndan peyi an menm kap pale la. Kot peyi sa vin bon map gen plis kob wi humm map gen plis kob gen bagay kap vini yap vini otomatik wi gen de nèg pa egzanp nou konprann nap m wè nou tout ap di oh la repiblik dominikèn men sa l fè ak kob petro karibe epa vre non. Sa nap di a e pa vre non. La République Dominicaine e pa kòb Petro Caribe l fè sa yo non. Se ak kòb tax peyi an, se ak kòb touris k antre anndan peyi an, se ak kòb ke peyi a ap mache. Ou nèg tankou m mesye. Dam. Adye. M gen tout biznis sa yo la 5 fèmen. Sou 7 biznis 5 fèmen. Si m pat gen, si m pat pitit Tousen Louvèti pou m di jodi a mes racines sont profondes et nombreuses. N ap di m pa di betiz. Se a a m ta pral manje wi. Ou wè m pa di bay la. M ap eseye korije. Se a a m ta pral manje wi. Paske a bil mwen genyen. Bil mwen twò wo fòm fòm fè anpil kòb poum peye bil mwen donk jodia la sou non mpap plenyen sou non mpap goumen pou stabilite janm wè nèg yo pati la nèg yo pa pati lòt jan non nèg yo pa pati nèg yo pati sou goumen ankò la wi nèg yo pati sou goumen pou pouvwa la ankò wi nèg yo e ti dyòb yap mande lè w gon lidè Ki gen 30 an, 40 an, 50 an, l ap fè politik. Tèt li blan. M ap gade tèt André Michel, li kòmanse blanch. Tèt twaka nèg kòmanse blanch. Nèg yo ret a menm diskou a, menm diskou kokorat la, menm bagay kokorat la, fè moun vin kanpe pou mil goud ap rele viv yo.

Tande byen sa m di an, daprè plizyè imaj k ap vin jwenn nou, genyen plizyè ajan CIMO, men ki, ou konnen baz yo se zòn pis, zòn Dèlma 2, men mesye dam yo deplwaye e plizyè cha blende deplwaye o nivo de zòn Dèlma 2 e zòn Dèlma 4 e se polisye ajan CIMO men ki deplwaye nan tout perimèt sa yo. Paske lè n ap gade yon ansanm de imaj, yon ansanm de videyo, men polisye yo prezan, moun ki konnen egzakteman kote gen ponp ant kafou Dèlma 2 pou antre pou ale, e an di pou ale nan zòn Dèlma 2 pou ale antre pou tonbe sou Bèlè lan, men tout zòn sa yo gen de polisye ki prezan. E gen de cha blende k ap fè moute desann. E lè w ap moute sou wo Dèlma, kote gen lokal bnc an, bon ki pa fonksyone ankò a, men tout zòn sa yo tou mesye, gen de polisye nan cha blende, men k ap fè ale vini, men pou kapab asire, men deplasman sitwayen yo, e pwoteksyon sitwayen yo nan zòn sa. Eske se operasyon oubyen entèvansyon, nou kab di ke jiska prezan, men se prezans polisye ajan CIMO sa yo, Men ki fè remake yo nan jan de espas sa yo. Men, n ap gade Désir e n ap gade Claude, n ap gade Sévère, lavi kòm, alò, timidman, timidman, m ap tande yon sitwayen e k ap di ke, men sa fè lontan ke menm moun apye pa t ka frekante perimèt sa. Men jodi an. Gen kèk grenn machin be ki kan men machin piblik a byen di ki tante pase nan zòn sa e gen kèk moun a pye tou ki yo menm be tante pase nan zòn sa tou. Pandan ke la polis prezan, la polis ap asire be sekirite moun yo timidman, sa ve di ke eske la vi ap reprann. E pale de Delma 2, Delma 4, be yo pa lwen Delma 6, e pale de Delma 6, be ou sa se nan fyèf Jimmy Cherizier alyas Barbecue. E o nivo de Kafou Ayopò, lavi ap reprann timidman, kote ke gen prezans plis machin nan moman, gen prezans plis moun o nivo de Kafou Ayopò, men lavi ap reprann timidman. Men kesyon moun ap poze, eske lapolis kanpe avèk operasyon ke yo te tanmen depi nan fen desanm nan o nivo de Bèlè, o nivo de Ba Dèlma e o nivo de Bisantenè lan? Eske la polis kanpe avèk jan de operasyon sa yo? Nan jounen ki te vandredi ayè a, o nivo de pon Sen Jero, be endividi yo pike dife nan yon espas kote ke ki gen kay ladan l. Ayè vandredi ki se te 13 fevriye an, endividi e viv ansanm, nèg yo pike dife nan yon espas e be nan zòn pon Sen Jero. Sa vle di, Nan blòk sa yo, enben endividi yo, yo stil kontinye prezan e yo kontinye ap teworize popilasyon Desir Menes. N ap di tou Desir, pou n raple avèk zanmi entènot nou yo, Paraison te klèman di ke se operasyon san kanpe, enben èske operasyon san kanpe a li kanpe, paske pa, anpil moun ap poze kesyon, yo pa wè vrèman de operasyon, yo pa wè vrèman de entèvansyon, yo pa wè vrèman de atak ke lapolis li menm, ap fè sou bandi ame yo. Eske sa di ke tout bagay poze, pa gen bandi ankò, tout espas libere, tout zòn libere, tout bandi notralize? Kesyon yo anpil Dezi, nou pral analize sa, nou pral gade sa yo, e pandan ke nou menm tou bò kote pa nou Dezi Venès, nou. Anp lan konsènan peyi Nepal, peyi Onduras ak peyi Nikaragwa vin jete yon gwo enkyetid sou apeprè 350 mil Ayisyen k ap viv kounye a la anba stati pwoteksyon tanporè, tps. Malgre yon soulajman a la dènyè minit ke yon jij distrik nan Washington DC. te akòde Ayisyen ki gen tps yo, ki pwoteje yo tanporèman kont depòtasyon, enben jodi a reyalite sa a vin chanje e se kominote ayisyen an ki gen sou tèt li, enben yon gwo risk k ap pandye sou tèt li la a, kote ke menm kominote sa a l ap mache sou yon fil, fil avni. Kominote sa a depann de biwokrasi politik administrasyon an e de yon sistèm jidisyè ki de pli zan pli ap pèdi fòs e ki vin ap bese tèt li devan branch egzekitif la. Desizyon resan Tribinal Dapèl Nevyèm Sikui a se pa sèlman yon senp defèt pwosediral pou imigran ki soti Nepal, Ondiras ak Nikaragwa, li se tou yon vrè plan legal ke administrasyon Donald Trump la ap aplike pou mete fen nan stati pwoteksyon pou Ayisyen yo. Lè tribinal la deside ke desizyon sekretè sekirite entèn nan, Kristi Noem, pou kanpe tps pou Ayisyen yo pa t abitrè oswa san fondman, tribinal la esansyèlman valide filozofi fondamantal administrasyon an ki klè sou kesyon stati tps la lè yo di ke Tanporè vle di tanporè. Pou Ayiti presedan sa a danjere. Si gouvènman an ka pwouve ke kondisyon inisyal yo tankou tranbleman de tè 2010 la oswa dezask ki te vin pase apre sa nan peyi a, teknikman, pase, se dan le pase ke yo ye e ke peyi a vin reprann tèt li apre sa, enben tribinal yo ka fasilman inyore reyalite aktyèl peyi a ki make pa vyolans gang yo e efondreman Leta a. Yo gen dwa pa menm teni kont de sa yo, yon fason pou yo kenbe lòd depòtasyon pou Ayisyen yo ki gen tps yo. Se yon sitiyasyon trè zenkyetant. Jodi a ke nou nan mwa fevriye 2026, sitiyasyon pou Ayisyen yo ki gen tps yo vin defini pa de reyalite trè kontradiktwa. Premyèman, n ap gade pwoteksyon jidisyè. Nan dat 2 fevriye 2026 la, jis kèlke zè de tan avan ke stati pwoteksyon an te dwe ekspire pou ayisyen yo, jij Ana Reyes te mete yon sispansyon sou desizyon sa a. Jij la te fè valwa ke tantativ administrasyon an pou l mete fen nan stati pwoteksyon tanporè tps pou Ayiti yo te pwobableman motive pa ostilite administrasyon an anvè imigran ki pa blan yo. kòmki, kòmkwadirè, li ta yon ti jan rasist, epi administrasyon an te inyore pwòp avètisman pa li, ke l te bay pou ke sitwayen pa l, pwòp sitwayen li yo, eben, pa ale, pa vizite, pa menm vwayaje ale an Ayiti, akoz jisteman de ensekirite. Lòt reyalite a, se aspè administratif la. Sekretè DHS la, Kristi Noem, avèk avoka jeneral peyi a, ki se Pam Bondi, te fè entansyon yo klè, Lè yo di ke yo konsidere ke jij Ana Reyes se yon jij ki aktivis, yon aktivis legal ke li ye, epi san pèdi tan nou remake ke yo te deja inisye yon aksyon pou y ale nan kou dapèl. E kounye a la, avèk dènye nouvèl sa ki tonbe konsènan peyi Nepal, peyi Onduras ak peyi Nikaragwa, e avèk sipò nevyèm distrik sa ki retire pwoteksyon pou peyi sa yo jisteman, ti sipò legal sa ke Ayiti te genyen an la, enben li vin diminye de fason konsiderableman e danjerezman. Strateji administrasyon an trè transparan. Yo vle lye ka Ayiti a ak ka revokasyon stati pwoteksyon pou peyi Nepal, Ondiras ak Nikaragwa, 2 peyi kote ke tribinal sa a te reyisi revoke tps pou moun sa yo. Kounye a la lè gouvènman li menm vin diskite pou l di ke Sekretè Christine Noem gen diskresyon lalwa ki pa ka revize, pou detèmine ki lè yon peyi an sekirite, se nan objektif pou k jisteman yo kapab kontourne prèv ke yo ta genyen sou sitiyasyon imanitè an Ayiti yo. Kote ke defansè dwa moun yo yo prezante sitiyasyon sa, yo di ke an Ayiti mezanmi sitiyasyon gravman grav, moun pa ka retounen ladann. Ebyen yo ta renmen detounen prèv sa yo, pase outre atravè prèv sa yo san ke yo pa menm konsidere yo, kidonk se sò fanmi ayisyen yo ki kounye a la pwobableman nan men lakou siprèm. Se pi gwo tribinal peyi a kap vin petèt ki ta ka vin swiv lojik nevyèm distrik la li menm. Dosye administratif la menm si li fèb, ebyen dosye sa a pral gen agiman ki sifizan pou mete fen nan pwogram pwoteksyon pou ayisyen yo. Se trè posib. An rezime, pou kounye a la, pèmi travay ayisyen yo rete valab. Pèmi yo rete valab. Men nan yon epòk kote ke rasyonalite nan je lalwa, nan je lalwa peyi sa a, devan administrasyon sa a, enben, rasyonalite vin defini pa sinyati sekretè deta a olye de reyalite sekirite yo nan lari nan peyi Dayiti, nan Pòtoprens avèk lòt kote, enben, lòd sa a ke jij Ana Reyès malerezman. Lòd sa ke l te pran an favè Ayisyen yo ki gen tps yo jiskaprezan sanble plis tankou yon soulajman ke yon vrè pwoteksyon pèmanan. E yon lòt fwa ankò administrasyon an raple ke stati sa, stati tps la, li tanporè. Gen kob lan mounda yo. Epi nou nou lage kò nou bagay ki gade nou. Bagay ki gade nou. Koute vakabon lan radyo k ap bay yon seri de fo nouvèl jis paske yo gen kòb yo lan mouda yo, epi nou menm lage kò nou. N ap vin sou tout Dèlma nèt. Yè gen yon zanmi yo pran lan Dèlma 55. Yon jèn gason k ap sot travay, yo kidnape li lan Dèlma 55. San konte lòt kidnapin ankò ki fèt. E si bandi an difikilte, sa k fè gen tout kidnapin sa yo sou Dèlma a? Chak jou kidnapin fèt sou Dèlma. Gon lè se te Dèlma 31, Dèlma 33, men jodi a l tout Dèlma. Se kidnapin. E la polis o mwen ta mete fokis sou Dèlma, polis ki pa lan zenglendo yo. Polisye ki pa lan zenglendo yo nou ta mete fokis sou Dèlma. Pase depi bèl bon, depi yon bon bout tan la se Dèlma sèlman ki gen kidnapin.